Nap viv nan yon mond kote ke toujou gen anpil epidemi ki toujou ap frape. Pafwa, gen nan epidemi sa yo ki pa konn tiye moun. Men jodi a, mond la ap konnen youn nan moman ki pi difisil nan listwa l, kote ke gen yon viris ki rele Kowonaviris kap ravaje lemond. Li gentan afekte plis ke 150 mil moun, e li gentan tiye plis pase 6 mil moun nan mond lan. Se yon viris ki vrèman trè danje. Se poutèt sa, nan videyo jodi a, nou vin prezante w 10 bagay ke ou pat konnen sou kowonaviris la. 10 bagay ki pral ede w konnen kisa kowonaviris la ye e ki ap ede w redwi risk pou w atrape maladi sa. E jis avan ke nou kòmanse, n ap di w pa bliye abone ak chanèl la si w potko fè sa pou w ka fè pati de kominote nou an, pou w ka toujou rete konekte avè nou e pou w ka jwenn plis lòt videyo. Premye kesyon an, se kisa kowonaviris la ye? Siw gon bagay kap enkyete w, meyè bagay ke ou ka fè se pou chache enfòmasyon. Donk banm kòmanse poum di nou kisa kowonaviris la ye. Premye bagay map di nou se ke pa gen yon sèl tip de kowonaviris, men gen plizyè. Lè viris sa yo kòmanse atake sante w, li kòmanse fè w touse anpil, e ou kòmanse santi anpil difikilte pou respire. Ou pap ka respire pou kont ou. Ou pral bezwen oksijèn pouw viv. Malerezman, Maladi sa a se yon maladi ki vrèman atrapan. Nenpòt moun ou gen bò kote w ki gen maladi sa a ka ba ou l trè fasilman si ou pa fè anpil prekosyon. Dezyèm kesyon, se kilè maladi sa a te kòmanse? Syantifik yo dekouvri maladi sa a an 2019 e yo te ba l non Covid 19. Selon syantifik yo, maladi sa a premye parèt nan yon vil nan Chin ki rele Wuhan. E syantifik yo fè konnen ke maladi sa a ki rele Covid 19 la soti nan vyann ke Chinwa yo ap manje. Li vrèman difisil pou yon moun konnen kote kowonaviris la soti. E lè yo fè plis etid sou viris la, yo te di ke se nan koulèv ke chinwa ap manje ki fè yo fè maladi sa. E apre sa, yo vin di ke se nan chovsuri ke maladi sa yo soti. Chovsuri a, se yon bèt ke moun yo manje anpil nan peyi Lachin. Twazyèm kesyon, se kijan ou fè konnen lè ou gen maladi sa? Tout maladi ke moun soufri, yo toujou akonpanye de plizyè sentom. E chak maladi gen sentom pa yo. Kowonaviris la se yon bann viris ki anndan kò w. Lè viris sa yo kòmanse atake w, yo ba w maladi ke nou rele tous la. Apre sa, li ba w lafyèv e apre sa li fè w pa ka respire. E pafwa, gen moun li bay dyare e li fè yo vomi anpil. Katriyèm kesyon, se kijan ke ou ka atrape maladi sa? Premye kote ke maladi sa pwopaje pi fasil, se dan lè. Nou ka fasil pran maladi sa lè yon moun ki genyen l ap touse bò kote nou oubyen lè li estène. Maladi sa pwopaje tou lè yon moun ki te gen maladi sa touche yon bagay, pa egzanp, yon kiyè, epi ou menm w al manyen kiyè sa san lave. Viris sa ka fè nenpòt 2 jou a 14 jou nan kiyè sa. Viris sa ka nan ou jis avan menm ke ou kòmanse resanti sentom yo. Senkyèm kesyon, se kijan ke ou ka pwoteje tèt ou? Pou ou pwoteje tèt ou, ou dwe lave men ou souvan avèk savon epi toujou fè atansyon lè ou yon kote ki gen anpil moun. Evite manyen men ou, je ou ak bouch ou, ou ka manyen yo sèlman si ou sot lave men ou. Si ou wè yon moun ap prezante sentom yo, evite rete bò kote l paske li ka enfekte w avè l. Anpil moun ap kouri mete kachnen nan figi yo, se byen. Men li pa ka anpeche ou pran kowonaviris la. Sizyèm kesyon, se kijan ou ka trete maladi sa? Malerezman, aktyèlman poko gen yon vaksen ki ka geri maladi kowona. Yo poko janm ka jwenn yon antiviris ki ka geri maladi sa. Sèl sa nou ka di ou, lè yon moun ki gen maladi sa al kay yon doktè, medsen yo sèlman ka ba li yon ti soulajman. Setyèm kesyon, Ki jan li fè pwopaj nan tout mond lan? Youn nan bagay ki fè moun pi pè de maladi sa a, se fason ke li ap pwopaje rapid nan tout kote nan mond lan. Moun ki gen kowonaviris la pa menm pre kote ke maladi a te kòmanse a. Maladi sa a te kòmanse an desanm 2019, te genyen sèlman 2 moun ki te afekte a maladi sa a. An janvye li te moute a 41. E apre sa, li kòmanse pwopaje nan tout pwovens Lachin yo. An fevriye, te gentan gen 9 mil moun ki te gentan enfekte e plis ke 200 moun ki te gentan mouri. E malerezman, Kote maladi sa te kòmanse a, ki se Wuhan, vil sa, prèske tout bagay ke Lachin fabrike, se la ke yo ekspòte nan lòt peyi. E apre sa, an fevriye, maladi sa te gentan pwopaje nan 20 peyi, e li te gentan frape 4 kontinan, Oseyani, Azi, Ewop ak Amerik. Uityèm kesyon, Èske li ka touye moun? Otorite yo avèti nou ke maladi sa vrèman trè danje, e syantifik yo menm di ke maladi sa pa touye moun fasil. Sou chak 100 moun ki afekte pa maladi sa, li touye sèlman 2. Sa vle di li touye 2 pousan moun sèlman nan moun ki afekte yo. E li pi fasil touye moun ki te gentan gen pwoblèm sante deja. E rès 98 pousan moun yo rekipere yo. Anpil moun nan peyi Lachin, Ostrali, Japon pa egzanp, gentan rekipere anba maladi sa. Nevyèm kesyon, kilè ap gen yon vaksen pou maladi sa? Youn nan kesyon ke anpil moun ap poze, se kilè ap gen yon vaksen kont viris sa? Pou yo jwenn yon remèd pou maladi sa, l ap pran syantifik yo anpil tan. San okenn dout, sa se youn nan kesyon ki pi difisil pou moun reponn. Chinwa yo kòmanse deplwaye anpil efò pou yo konbat maladi sa. Y ap fè anpil efò pou yo jwenn vaksen sa nan mitan ane a. E anpil moun di sa pa etenposib, paske pou prepare yon vaksen kont yon maladi, sa pran omwen 18 mwa. Dezyèm kesyon, èske moustik ka bay moun maladi sa? Moustik yo responsab anpil maladi ki atrapan se vre. Men, nan ka sa, li pa evidan. Pa egzanp, lè yon mayigwe mande yon moun ki fè kowonaviris la epi li vin mòde w, sa pa ka fè ou ke ou pran maladi sa. Aktyèlman, OMS, ki se Òganizasyon Mondyal de la Sante, di jiskaprezan, yo poko janm jwenn okenn prèv ke si yon moustik mòde yon moun ki te genyen l epi li vin mòde w, w ap ka genyen l. E se la ke nou mete fen ak videyo nou an pou jodi a, nou te byen kontan pou nou te enfòme w. Kounye a n ap di w pa bliye abone ak chèn la si w potko fè sa, pou w ka fè pati de kominote nou an pou w ka jwenn tout dènye videyo nou lage yo.